Stadens production l ye.
Baby.
Ebyen la nou vin maron pa vre?

E lakay l ou ta ale ou ta ale ou ta ale drive ou ta ale pran kòb lanmòm nan pou pou ta ale wi se li m di w e e banm e e kontwole jan wap pale avè m wi kontwole jan wap pale avè m m di w kontwole jan wap pale avè m se pa sa la dyòl wap fè pat tomat bò isi a la de devan misyon m devan bagay mwen e pi gon jan ou pa dwe gade m non kisa manbo ki a manbo kisa manbo a o o se manbo a Martine malad zonbi bat Martine kole vin zonbi sa ou t bat li a sa w pa bezwen konnen

Banm rele la. Map ka. Ay woy. Hey madam. Ay woy woy.
Chef la an pale non chef la. Sa nap di sa nap di.
Sa nap di. Dat map chèche wa vwe mwen ato jodi am pou. Mwen map chèche wa chef la. E ok sa bin nan? Non non. Martin. Ma. Bon. Non non. Ok. Non non. Oui alo alo.
Oui. Komanda M13. An chef general. Mbo individi la. On san skripi don san vergon la. Kounya la vin pran la menm paske.

Ou konnen l pase m. Vin pase m nan kaka la pou wè sa k pral pase w la. Ajivit m te di w e gade m gade m ban m kay manbo a. M pa konn adrès la men li byen non. Mache tout bò isi a pou w jwenn kay manbo a. Ebyen Ajivit ou gen w pwoblèm? Li di w li pa konn kay manbo ou ou di pou n al kay manbo. Ebyen ou menm ki konnen mennen nou kay manbo a e pa ou menm ki konnen al avè nou. Deplase m mwen silvouplè.
Mwen m pa konn kote m prale w ap di deplase. Si w di m al kouche di m al kouche. Tracy konn kote a.

Ki trete jimiki Ki trete matin Ki ki ki fè San san toi p konn ap vin lavò isi a la Manbo sa fè l fou. Humm gade 55 Wi kounya pou fini paske map sòti avèl la paske kotem ye la m pa konn si sòlda yo pap anvayim la map sòti avèl la nap kontre devan aktyèlman madam silans ou. Ok.
Chantè nou pa vole wi chantè.
Epi men men bo wap defann li. Pandan w pat la Judith, ou konn kisa Santwa tap mennen? Santwa te vin nan baz la, li te di li vin avèk yon fanm li di e li k bòs anndan wi. Men li ka toujou met prestans, kouman? Li met prestans. Se sòt ki bay enbesil ki pa pran wi. Egzakteman, si fanm nan fè l yon bagay, li fin manje fanm nan oubyen li fin kraze l tou, e tou nòmal fòk li peye pou sa l fè. Sòt ki bay enbesil ki pa pran. Eske li te wè Santwa se la bòs tou?

Kòb mwen yo depi ou tande nou bezwen kòb a aji vit nou bezwen kòb se si nou bezwen kòb se lòt bò e ou menm avè m ye kounye a zanmi m. Chèf la nou ka pale wi chèf.
Chèf la m ka ba w 20 mil dola wi chèf la pou lage. Sa w ap di? W ap ban m 20 mil dola?
Silvouplè. Ban m di w e w ap tande m lapolis la pa bezwen kòb lapolis la bezwen lapè se bagay kòb sa k ap kraze peyi a e. Nan ki travay ou ye pou wap banm 20 mil dola? Pandan ou kanpe sou, ou lè w kanpe la, ou gon travay wap fè la?
Polis wi menm, sa nou pral ka fè la? Nou pa ka frenn e polis li ye, n ap fè yon jan nou rive sou li la epi nou mete l kanpe, nou friz li. Ki tèt w ap di la menm? E tire pou n tire, n pa ka fè kou rate non. Se swa nou menm oubyen polis la wi frè.

E dosye M13 la? Kote, kote? Se pa yon nèg l ap pale wòs li la? O la la, semèn sa la pa gen vin chita bò isi a la, vin, vin, vin brè byè, vin, vin, vin brè pil gwòg nou la pou n ap sou, pou n ap vin goumen la?
M te gen yon bagay pou m te di w wi, men bon sa JB. Sa w genyen pou w te di m?

Pase neg yo defwa yo konn eseye vole tet miu la byen kem gen kouran sou tet mi yo men veye yo. Bon sa Li gentan ale menm. Li ta bon kou hein. Li pa banm kou nan telefon mwen kèt menn. Telefon nan menm misye?
Wi.
Telefon mwen zam mwen. Bon lè nou kenbe la ou pa pran telefon nan menn.

Shit min, se nan ta ale min, nap gaye kaka polisye sa la wi min. Shit banm tounen avèl boss mwen mwen bliye.

Oh tout sa yo nou k fè sa. Epa nou oh kòman nou. Nou konnen dabitid m pa renmen tann moun. E blokis nou jwenn blokis nou pa ka vin kousa. Konbyen fwa m di nou m pa vle nou pran machin. M pa ba nou kòb nou pa ka peye moto. Nou sible kò ou panse nou t ap kannik parèt konsa. Anvan nou te monte. Anvan nou rive la fò n veye tout ti kwen wi. Pandan w sou moto a.
Imajine w si yo te pran nou. Ou pran pèdi nèt, ou tap mouri la, esye repran nou. Kou la yo oblije machin nou pran, nou reziye nou pran machin epi nou ouvri la. E pa fòt nou non, nou renmen sèvi an grapyay. Lè nou pa gen lajan nou sèvi menm jan, lè nou gen kòb nou sèvi menm. Wè sa ou pale a mwen menm, polisye a kale la, e li pran tèt mwen la mwen menm. Kounye a mwen menm, tout prèv mwen nan men mesye a wi. Telefòn mwen nan menl, epi zam mwen nan menl ankò kounye a wap dim konsa, pandan se tan m ba nou kòb,

Mwen pa soud non. Ou pa soud?
Mesye ou tande sa di a e ou konprann tou. Epi tou, ou wè sa ou fè, ou wè sa ou fè m. Ou di bòs la konsa, ou wè m fè kade jak sou ou. Ou pa t fè l vre? Se pa kado vre. A yon ti kraze, m baka bon yon ti kraze. Ou baka m mete yon ti dlo atè.